Ok mwen fè ti video sa pou m kapab moutre nou ki kote rivyè masak lan kòmanse ok nan yon bò nap wè ayiti nan lòt bò a nap wè repiblik dominikèn ok ann fon ti agrandi foto an pou n kapab wè ann agrandi video a pou n kapab wè bagay yo pi byen ok jan nap gade a liy sa nap gade a se liy ki separe 2 peyi yo Liy sa a se yon rivyè, yon gwo rivyè, se rivyè Dahabong nan, ki se rivyè masak lan. Nan pati yo rele l rivyè masak. Men rivyè sa a, men kote l kòmanse. Ou wè? Nan yon bò ou wè, ou wè, sa se, ou wè gwo dlo sa a, se, se oseyan, se dlo lanmè a la a, ou wè? Epi, ou wè pa gen anyen la a. Epi la a, lè nou vin la a, n ap wè Ayiti, n ap wè Santo Domingo. Epi sa se kote rivyè a kòmanse. Sa se bouch rivyè a ke n ap gade la a kounye a la. An n agrandi l toujou. Sa se bouch rivyè a ke n ap gade la a. Rivyè a pa ni pou Santo Domingo li pa ni pou Ayiti. Sa vle di ou di moun te ka di rivyè a pou tou lè 2. Paske m tande gen dominiken k ap di rivyè a se rivyè yo li ye bagay but lè w byen gade rivyè a s on riv s on e se liy ki separe 2 peyi yo. Sa vle di ke menm dwa Sendomeng genyen nan dlo sa Se menm dlo a Ayiti genyen ladann tou. Nan bò pò la se tankou imajine w yon rivyè pase nan lakou lakay ou, ou pa gen dwa touche dlo a, sa pa fè sans. Si nan bò pa m nan se lakou lakay mwen lan bò pò la se lakou lakay ou, s w ap itilize menm dlo sa a pou fè manje, w ap itilize sa pou lave, w ap itilize l pou fè agrikilti ke s pou w itilize l nan sans ki bon pou ou sèl bagay ou konnen ke ou pa kapab ou pa kapab bouche rivyè a paske rivyè a si ou bouche li ou sanse pran tout dlo a pou ou ok epi lòt lòt pati a vin pa gen dlo li menm ou konprann sa vle di ke pa gon rezon pou moun yo ap goumen pou lòt yo pa pou santo domingo pa dakò pou ayiti itilize dlo a paske dlo a se pou nou tou lè 2 ke li ye se yon liy li ye ki separe 2 2 peyi yo jan nap gade a la ok se sak fè mwen te fè ti video sa poum kapab moutre nou byen paske mwen menm mwen te bezwen konnen egzakteman kijan ke li ye Se sa k fè mwen t al fè ti rechèch sa pou m te kapab wè ki jan bagay lan ye. E mwen mwen menm tande ke Repiblik Dominikèn pran menm 11 priz nan dlo sa a. Si yo menm yo pran 11 priz nan dlo sa a, poukisa nou menm Ayiti nou pa kapab pran youn? Sa vin pa fè sans, sa rele egoyis, sa vle di ke yo kapab manje, nou menm nou pap kapab manje. Sa vle di toutotan ke yap mete pye sou kou nou, nou menm, nap toujou grangou, nap toujou al achte lakay yo, ekonomi pa yo a ap avanse, ekonomi pa nou an menm menm menm ap kraze, e nap toujou, nap toujou ap mande yo, ki pa fè sans ditou. Sou ti video sa a, M ta swete ke nou duet li. Piga nou koupe li nal nal patajel tankou se pa nou li ye non pou sa nou pa sipòtem nan travay sa kem fè a sèl sam ta renmen nou fè nou kapab duet li nou si nou vle nou kapab bese vwa mwen nou kapab esplikel nan fason pa nou men piga nou koupe video an just share li epi nou kapab duet li nou ka stitch li ok so epi ok. M te vle pataje sa avèk nou ok bye. Pa bliye pou nou abòne paske ti enfòmasyon sa yo li bon lèm pataje l avèk nou m ka eklèsi nou.